Abòne pou w pa rate okenn nan videyo m yo. Hey kòne m espere ke nou anfòm jodi a mwen trè kontan retrouve nou nan yon nouvo videyo kote ke nou pral pale anpil de moun ki ta renmen retounen a cheve natirèl yo sa vle di moun ki ta renmen swa retire pèmanant swa retire texturizer, oubyen si cheve yo te abime avèk yon koulè oubyen yon bagay kèlkonk ki ta jis renmen retounen a cheve natirèl yo, a cheve ke yo te gen avan. Si w vle retounen a cheve natirèl ou gen 2 fason ou kapab fè sa. Swa ou koupe tout cheve an nèt ou rekòmanse sou de bòn baz, lè sa yo rele sa big chop, sa vle di ou koupe tout bagay raz ou fini avèk cheve ou te gen nan tèt ou avan. Ou rekòmanse avèk yon nouvo cheve, oubyen ou itilize sa yo rele metòd transizyon. Transizyon, se tankou jan non an endike l, ou pase de yon faz a yon lòt faz, w ap tranzisyone. Sa vle di ou pa koupe cheve, ou kite menm cheve an sou tèt ou, ou jis ap kite lòt cheve natirèl ou, vrè cheve pa w lan ap pouse anba tikras pa tikras, epi ou kapab alafen genyen sèlman cheve natirèl ou an sou tèt ou. So mwen pral pataje ansanm avèk nou kèlke konsèy ke wap bezwen ke ki trè enpòtan pou ou siw ta renmen vin fè yon transizyon si se pa big chòp la ke ou vle fè se transizyon an ke ou vle fè anpil moun chwazi transizyon an paske li bokou pli fasil pou moun nan kapab yo panse paske big chòp la se opsyon ki pi fasil selon mwen menm men gen anpil moun ki panse se transizyon an ki pi fasil paske yo pa ta anvi wè tèt yo san cheve, swa ke yo gen yon kwayans relijyez, oubyen fanmi yo, oubyen mari yo, oubyen jis pwòp yo menm tou yo pa ta renmen wè tèt yo san cheve, donk yo pran san yo pou yo kapab kite ti cheve ki te la a anba epi genyen an longè pandan ke y ap pase a natirèl. Entonces, avan menm mwen ban nou tout pwen ke n ap bezwen konnen ki se 10 pwen pou nou kapab fè yon bon transizyon, m ap mande nou pou nou kapab abòne nan chèn sa si n poko fè sa a, n ap wè yon ti bouton wouj klike sou li, epi ale anba n ap wè paj Facebook mwen avèk Instagram mwen al abòne ladan l, sa fè m anpil plezi si nou kapab swiv mwen nan lòt rezo sosyo. Premye konsèy wap bezwen konnen si ou vle tranzisyone se, aprann anpil aprann anpil sou kòman pou ka kòman m te ka di mo sa an kreyòl manipile de teksti ke ou pral genyen sou tèt ou. Ou pral genyen yon cheve natirèl, ou pral genyen yon cheve ki lis, ki swa sou tèt ou. Fòk ou aprann anpil de kòman pou kapab jere sa. W ap kapab wè anpil videyo, anpil tèks, epi anpil moun tou ki te fè sa ap pataje eksperyans yo, ou kapab al swiv egzakteman kòman yo fè, paske se pa yon bagay ki fasil. Se yon bagay ki trè trè trè difisil pou kapab genyen de teksti sa yo sou tèt ou, paske lè w ap penyen. Ou pa konn ki stil penyen pou fè, si se sa ki pou natirèl la, oubyen èske ou sipoze ap blo cheve w, èske ou sipoze ap lise l. Alòske si w vle tounen natirèl nèt, ou pa vle genyen yon cheve lis sou tèt ou, blo l toutan toutan ap abime cheve w, pase fè ladan l toutan ap abime l, byenke gen de moun tou ki chwazi pou yo chwazi metòd fè cheve yo toujou lis avèk fè avèk fè pou pase cheve oubyen avèk tou senpleman blower, men. Se pa meyè metòd lan, swa w natirèl nèt oubyen ou ou pèmanante nèt oubyen ou defrize nèt. Si ou vle rete natirèl epi ou vle cheve w toujou lis, w ap toujou ap pase l ap pase, mwen pwomèt ou on lè w ap oblije koupe tout oubyen w ap oblije refè yon lòt transizyon paske cheve w ap abime alafen. Dezyèm pwen ki enpòtan, se itilize pwodui ki bon pou cheve natirèl olye w itilize cheve ki bon pou pwodui pèmanante. Piske cheve ki pèmanante oubyen cheve ou gen nan pwent la son cheve ki pral pati, ke ou pral koupe, ke ou p ap bezwen ankò, se cheve k ap vini apre a, sa k ap vini anba a pou w bay valè paske se li ki pral rete nan tèt ou kòm cheve de baz la. Donk, ou vo mye ou baze w sou sa w bezwen an ke sou sa ke ou pral koupe jete apre a. Donk, achte pwodui, fè pwodui, fè tout sa w ap fè an baz de cheve natirèl lan. Bay cheve ki nan. po tèt ou an plis valè ke sa ki nan pwent lan, sa ap ede w anpil. Twazyèm pwen, twazyèm, twazyèm pwen ki enpòtan pou yon moun ki ap fè transizyon, se itilize anpil rens oubyen krèm pou kapab demele cheve w. An pasan, si w vle yon bon krèm, ou kapab itilize Active Book Love Afro ki se yon bon krèm. Si w nan transizyon l ap ede w anpil. Lew itilize yon krèm cheve a gen tandans a mwen mare, li gen tandans a mwen anmele, donk wap ka demelel pi fasil e lap kapab rete idrate pi lontan. Ou bezwen yon cheve ki idrate pou cheve natirèl la kap vini anba a pa kase. Donk krèm rens pwal zanmiw pandan yon bann tan. Si w pat konn sa, lè cheve w natirèl, krèm rens, leave-in conditioner, Tout sa yo se zanmitay ou, se baz ou, se boul grenn ou yo pral ye pandan yon bann tan jiskaske cheve w natirèl. Katriyèm pwen ki enpòtan, se eseye tout pwodui ou panse w bezwen eseye avan w chwazi pou w baze sou yon pwodui espesifik. Ahh mwen wè anpil moun ki fè erè sa achte tout kalite mak an menm tan itilize tout an menm tan mwen pa di ou pa achte tout mak pwodwi si w vle si w gen lajan pou sa byen ke si w al swiv mwen nan lòt chèn mwen an chèn minimalis avèk chèn biznis mwen an m ap di w non pa achte anpil pwodwi men si ou son moun ki materyalista achte kantite ke w vle. E ou pwal nan yon difikilte pou konnen ki pwodwi ki ale avèk ou paske ou mete twòp pwodwi nan tèt ou an menm tan. Ou bètè pran tan ou, ou eseye youn, yonn aprè lòt, epi w ap ka chwazi egzakteman kiyès ki vrèman bebe an pou ou, kiyès ki vrèman opsyon, kiyès lè cheve w wè li di vini, vini, vini, vini, vini, vini. Donk, pran tan w pou w kapab eseye tout sa w ap gen pou eseye. Senkyèm pwen ki enpòtan se fè kwafi pwotektris. Gen kwafur pwotektris ki jis stil sa a. Nou ka wè sèjousi mwen fè yo anpil, mwen toujou penyen an chou monte oubyen m fè sa yo. E paske lontan mwen te konn fè de dwèt anpil, sensèman mwen remake lè m fè mòd penyen sa yo cheve m pwofite plis e mwen plis kontant de aspè fizik mwen pou konnya. Pou konnya paske moun chanje davi a tou moman. Donk kwafur pwotektris yo kapab fè l avèk alonj, ou kapab fè l avèk grèf. Gen anpil pwoteksyon pou ou pran lè w ap fè kwafur pwotektris. Petèt mwen kapab pale nou de tout sa yo nan yon lòt videyo, men se pa sijè videyo an sa. Sa ki enpòtan pou w konnen se, fè kwafi pwotektriz, evite wè de teksti yo la nan tèt ou pou w pa gen anvi retounen defrize, paske si w ap plede wè de teksti yo nan tèt ou se sur ke ou pral anvi retounen nan defrizaj, donk pran ti pasyans, fè ti kwafi pwotektris ou, epi gen lòt kwafi tou pou lè ou an transizyon w ap sòti ki pa oblije fòseman yon kwafi pwotektris, mwen kapab petèt pote yo pou nou nan yon lòt. videyo si sa ap enterese nou. Setyèm pwen ki enpòtan se fè anpil swen pou pwodui pou cheve an pou pwodui a nahh pou cheve an ah lèm di fè anpil swen se fè mask fè bèn zwil pa ezite fè swen paske ou gon cheve anba kap pouse ou bezwen cheve sa an bòn sante Siw mize sou pwent chevem gentan abime oubyen li gentan swa mwen pa fè twòp swen poum pa kase pwent cheve an twòp no no way se bize sou cheve ki nan rasin nan cheve nan rasin nan di li bezwen anpil swen li bezwen bon pwodwi donk se sou sa pou bazew menm sou sa tou idratasyon se kle sa se uityèm pwen an idratasyon se kle pou cheve ki nan rasin tèt ou an.

Se pral pi bon bagay ou pral gen pou fè. Dayè menm pou demele an, si w pa byen idrate cheve w, ou pap ka demele l, ou pral soufri twòp. Nevyèm pwen ki enpòtan se. Cheve ki nan pwent ou pral tonbe anpil. Lè w te pèmanante, lè w ap penyen cheve tonbe ou pa menm rann kont. Ou gen cheve toupatou nan kay la, nan twalèt la, nan lakou an, nan salon an. Paske cheve a tonbe lale ou pa rann ou kont paske l son cheve leje. Men lè cheve w pral natirèl, w ap wè cheve w pral tonbe an grann kantite. Yo pral tonbe paske pwent cheve ap pouri toujou, yo bezwen sòti, si w p ap koupe yo, y ap kase. So, ou pa bezwen fè tèt ou cho lè w remake sa, se toutafè nòmal. Ou pèdi 100 grenn cheve pa w jou. Lè w pèmanant ou penyen chak jou, ou pa rann kont sa. Men lè w natirèl, ou penyen, pa egzanp, 2 fwa pa semèn, yon fwa pa semèn, tout 100 cheve sa yo akimile pa jou, yo fè dè santèn, dè dizèn e dè. Mil cheve ki tonbe nan tèt ou. Lè wap penyen wap wè yo ap soti wap di aaaaaaa m pèdi tout chevem. Trankil, respire, pran san w ou pa pèdi tout cheve w. Ou jis ap obsève e jwi de sa yo rele lè cheve an gen yon dire de vi ki rive li tonbe. Donk pran pasyans, pran trankilite w. Si w wè tonbe cheve a eksesiv tankou anpil anpil anpil anpil kòmsi yon li k soti atouf. al wè yon espesyalis tankou mwen menm ka vin wèm si ou wè se ti grenn cheve konsa konsa pa ba tèt ou pwoblèm li tout afè nòmal li nòmal nou tandem li nòmal so analize byen avan nou fè tèt cho dizyèm pwen e dènye pwen ki enpòtan dizyèm men se pa sa ki mwens enpòtan li enpòtan anpil tou se pa itilize twòp chanpou lè wap lave cheve w. Lèw te pèmanante ou mèt met anpil chanpou ou pa rand kont paske cheve ou toujou ap seche men cheve natirèl lan si wal met anpil chanpou ladanl wap fèl sèk sèk sèk e yon cheve natirèl ki sèk sèk sèk se yon cheve natirèl ki pral kase girl ou pral pèdi tout cheve natirèl ou donk ti kras chanpou pa fè gwo pil kim kap tonbe.

Yeah! So, se te tout pwen sa yo mwen te pote pou nou jodi an. M espere nou te enjoy videyo an. Pa bliye ba li yon like si w te renmen l. Epi di m an kòmantè ki sa mwen pa di ke ou fè si w te an tranzisyon. E si w te fè transizyon, kòman sa te mache pou w. So, mwen renmen nou anpil. Mwen voye gwo bizou pou nou. N ap ankò nan yon lòt videyo. Bye! Hasta luego!
Abòne pou w pa rate okenn nan videyo m yo.